Mond lan pa menm bagay ankò. Covid 19 la pote pou nou yon tan plen ensèten, plen pè, kote soti deyò kay nou vin pa yon plezi ankò. E l vin devni yon lit ant lavi ak lanmò, pandan ke dezespwa ap gouvène nan sal lopital yo. Doktè yo ap batay doub pou sove enfekte yo e yo ap riske pwòp vi yo. Nou ki kapab pran refi lakay nou. Nou li nouvèl e eseye rete an sekirite. Eseye pa panike pou pandemi sa. Fraz, Adopte oswa mouri a pa t janm fè nou pè konsa. Men grasa chanjman ki aplike yo jodi a, nou gen yon nouvo espwa ak mezi sekirite ki pral chaje abitid nou jou an jou. Non pam se Lili Haiti e a kontinyasyon nou pral wè kijan lavi kotidyèn nou pral ye lè karantèn nan fini. Sèl konsa nap ka siviv. Pa bliye swiv mwen sou Instagram Lili Haiti Facebook Lili Haiti. An nou kòmanse. Nimewo 8, Pral gen plis travay a distanc. Dans. Dè milyon de koupay ak travay atravè mond lan reyalizde yon bagay, nou kapab travay anndan kay nou tou. Ap toujou gen reyinyon pa apèl videyo e ap redui mendèv la anpil kote pou evite gen twòp moun nan yon sèl espas. Nimewo 7, N ap gen pi bon ijyèn. Nou pral adopte mezi ijyèn tankou lave men nou e pa manyen figi nou. Sanitizasyon espas piblik, netwayaj kay ak netwayaj konstan kote nou ap travay yo ap kontinye menm lè pandemi a fini. Nimewo 6, Plis vant sou entènèt Sèvis dijital yo se fiti a. Acha ak vant atik sou entènèt ak itilizasyon aplikasyon pou jwenn machandiz ak sèvis, Osi, platfòm streaming yo pral gen plis demand, menm apre karantèn nan fini. Nimewo 5, Pi bon abitid sante. Malerezman, jimnas se kote ki gen pi gwo risk pou kontajye, akoz de kantite moun ki patisipe. Se pou sa anpil moun chwazi amelyore sante yo e fè egzèsis lakay yo. Sa a tou ranfòse sistèm iminite a ki yon kle pou fini ak Kovid 19 la. Nimewo 4, Kach nen, Nan anpil peyi li te vin yon règ. Ou pa ka ale deyò a san ou pa mete yon mas. e gan latèks. Sa se pou evite enfekte lòt moun. Yon bagay ke peyi tankou Japon oswa Lachin yo te fè depi dèzane avan. Jodi a sa vin yon règ pratikman nan tout mond lan. Nimewo 3, Mwens itilizasyon transpò piblik. Grasa mwens itilizasyon machin, polisyon an redui atravè mond lan. Anplis de sa, anpil sitwayen kounye a prefere vwayaje nan machin atèlnatif tankou bisiklèt pou evite pwomnisyon nan transpò piblik. Konsa risk pou yo kontamine a diminye. Nimewo 2, Lekòl a distans Sal klas dijital yo te travay pafètman. Manman. Paske gras ak ansèyman sou entenèt, ane lekòl milyon elèv sove. Pwoblèm nan pou gouvènman an se pou moun ki gen resous limite yo jwenn edikasyon paske se pa tout sitwayen ki gen asè a entènèt. Nimewo 1, Nou p ap achte. Rad pou yon bon tan. Gen kèk biznis ki ka fèmen pòt yo paske pap gen kach. Anpil magazi pral desann pri rad yo. Men sa pap dire lontan, paske moun yo pap gen travay e yo pap ka achte. An brèf, lavi aprè kowonaviris la pap janm menm jan ankò. Pa bliye swiv mwen sou Instagram Lily Haiti, Facebook Lily Haiti. Nap wè nan lòt video trè trè byento. Babay!